Nan videyo sa a, m vin avèk yon aplikasyon e si tout fwa nou met telefòn nou, depoze telefòn nou lakay nou epi n ap regle yon aktivite, yon moun vini pou l manyen telefòn nan pou l al kontwole sa nou, sa n ap ekri oubyen aktivite n ap jere sou telefòn nan. Moun nan bezwen wè sa nap fè, telefòn nan ap pran rele nan men. E si tout fwa tou nou ta soti. Ok. Nou depoze telefòn sa a tankou nou ta al nan restoran, whatever kote n ale nou depoze telefòn nan epi nou jis bliye l kote nou bliye l la. Moun vini pou l vòlè l, lap pran rele. Ok. Epi moun nan ap kouri. Si w gad ou wè w man yon bagay li pran rele nan men w, wap kouri. Donk, nan sans sa a, m twouve aplikasyon sa a vrèman enpòtan pou tout moun ta sipoze genyen l nan telefòn yo. E se pou sa jodi a m chwazi fè videyo sa. Ok, ou prale sou Play Store, Menu, w ap ekri Alamantivol, anpil ap monte, w ap jis chwazi youn nan yo. Mwen menm, m chwazi sa a. Ok, epi w ap klike sou Ouvrir. Nap tann. Ok, meni. Li di, li di nou demare. Nap klike sou demare. Ok, la li mande ou yon pin. Fok ou met pin nan e fok ou pa bliye pin nan. Pa egzanp, Se ou menm sèlman k pou konn pin sa. Ok, n ap ekri, n ap klike, n ap mete pin nan. Fò w pa bliye l, yo di w remete l ankò, menm pin nan. Ok, la se yon reklam. N ap voye l ale la. Ok. Donk men li. L ap parèt konsa. Men, li gen 4 opsyon. Men, se opsyon sa a nou chwazi. Si nou vle eseye sa yo, nou ka li, klike sou yo, nou li yo. Si yo enteresan, nou ka fè yo. Men mwen menm, m chwazi travay sou sa. Lè w depoze telefòn nan, ok, e yon moun vin pou l manyen. Depi telefòn nan move, moun nan manyen sèlman, l ap pran rele. Pou fè sa, n ap klike sou li. Men ni Si tout fwa ou pap itilize telefòn nan wap aktivel wap toujou aktivel depi ou pap itilize telefòn nan depoze telefòn nan aktivel ok kounya pou aktivel ou jis klike sa. Ok la Telefòn nan aktive la Nenpòt moun sou depoze l Nenpòt moun ki vin manyen l L ap rele M pral montre w Lè l rele Mwen menm mwen desann met volim nan sou silans De fason pou m pa pran copyright ok Donk ou menm telefòn ou pa oblije sou silans Pase se kenbe nou bezwen kenbe vole Ok donk m pral montre nou. tounen bak. Pa egzanp, m fèmen telefòn nan, m depoze telefòn nan. M vini, moun nan vini, l manyen m. Tchap, ok. Kounye a m pral montre nou. Ok. N ap wè manyen m manyen m nan, ki sa yo di m. Sa k fè nou pa tande l ap rele, se paske l sou silans. Donk, men ni. M tcheke l la, m wè telefòn nan ap rele aktyèlman la, men ni yo di m sa. Sèvis de deteksyon antivòl klike pou arete. M ap klike pou m ka kanpe. Men ni, nou wè, manyen m te manyen nan. E konsa l ap fè. Se antre pou antre pin ou te mete lè w te kòmanse a, ou te aktive l la pou l kanpe. Donk, n ap wè, 1, 2, 3, 4, m fini. Sa s on reklam. Ok, donk tou se sa k fè yo di nou fò n toujou sonje pin nan. Depi w bliye pin nan, li p ap bon. Ok, sa s on reklam, nou jis voye reklam nan ale. Ok, l ap parèt konsa. Toujou aktive l, toujou aktive l chak lè Nou pap itilize telefòn nan. De fason si yon moun vin manyen n, pou nou ka konnen. Si w ap itilize l, pa aktive l ou menm. Men, depi ou p ap sèvi avè l, oubyen ou pral soti, oubyen ou depoze l lakay ou kèlkeswa kote l ye, aktive l. Pou nou ka kenbe, pou nou ka mare moun k ap antre nan telefòn nou. Donk, si w te renmen videyo sa a, pa bliye ban m yon like, pa bliye fè kòmantè. Sigue kontinye abòne ansanm avèk chèn nan e map di tout moun ki abòne avèk chèn nan anpil mèsi a la pwochèn bye.